Soti ki, sou ki depant fòm map vini. Ou konn sa deja. Mwen menm, m pa konn dòmi deyò mwen menm. Pitit Feray pa konn dòmi deyò. Pitit Feray tout tan. Ok? Sèl sa sèlman m te ka oblije di. Konprann m pase pye m, yo di pye m koupe, se sou lòt bò bagay.
Bonjou bonswa fanatik Leson Magicien gwo salitasyon pou ou sa fè nou vrèman plezi paske wap gade videyo nou e nou swete ke tout moun anfòm ou pa gras Bondye ou menm tou kap gade videyo nou pou premye fwa gwo salitasyon pou ou tou e nou swete kew anfòm epi nap raple ou ke yon sèl jan ou ka sipòte travay la se gade adwat peze bouton sibskrab la oubyen abòne si telefòn ou fransè wap wè ti klòch parèt retirel sou pèsonalize mete sou tout lèske ou metel sou tout wap wè ti klòch lan pouse de ti zòrèy kite la sa vle di youtube ap voye diw Chak lè nou mete yon nouvo videyo Nou pap fè pale anpil ann antre dirèkteman nan aktyalite a. Gwo nouvèl gwo nouvèl nouvèl cho Ebyen chèf bandi vilaj de Dye a Anel Joseph voye mesaj an dirèk depi penitansye nasyonal Ebyen nou konnen deja sa gen plizyè mwa ke lapolis te mete lapat sou chèf bandi Anel Joseph epi metel penitansye ebyen misye sanble ap bwè kòb li penitansye kòmsi se te lakay li ebyen misye pozel bwè figil byen plen jan nap gade nan video a la misye fè konnen wè pa wè lap soti nan prizon epil fè konnen tout moun ki tap di pyel koupe etc pyel pa koupe nou pral gade sa talè on lòt kote. Moun ap tonbe Site Solèy tankou grenn lapli. Ebyen nou konnen chèf bandi Isca ki se pòt pawòl Jen Enfan Fanmi an ebyen nou konnen mesye sa yo la kanpe anfas Ti Gabriel ebyen sa gen yon semèn depi nou te poste yon video kote nou te di w ke Ti Gabriel li menm kanpe an mèsenè misye pa nan afè Jen Enfan Fanmi a li ebyen sa vin fè ke tout mesye Jen Enfan Fanmi yo la ap toke kòn avèk Ti Gabriel ebyen Ti Gabriel li menm bò kote pa l pa piti misye gen nenpòt 600 sòlda ou konprann ki ap batay pou li enben mesye yo la fè anpil mò gen nenpòt 17 bandi nou ta di ki tonbe nenpòt 10 inosan yon lòt kote ki tonbe mesye yo la se bagay vrèman grav vrèman grav nan site solèy nou pa fè pale anpil ann al kito gade mesaj Anel Joseph la epi nou pral tande plis detay sou tout moun sa yo ki tonbe Site Solèy. Nou pa fè pale anpil, annal gade ansanm. Oblije bon men bal. Pa okipe okenn moun kap pale, jounen jodi a se poutèt sa m voye video sa ba ou epi ipokrit yo pou yo kapab sezi. Epi tou nap rive kanmenm, nap soti ki sou ki nenpòt fòm map vini. Ou konn sa deja. Mwen menm m pa konn dòmi deyò mwen menm. Pitit Ferre pa konn dòmi deyò. Pitit fi a e tout tan ok. Sèl sa sèlman m te ka oblije di l. Ou konprann m papa se pye m yo di pye m koupe se sou lòt bò bagay yo di m echwe. M te ka desann pantalon an la pou m te kapab montre nou pye a. N ap vini kounye la sa k ap pase nan Site Solèy kote pou pi piti e selon ajan egzekitif enterimè a li pale de pou pi piti gen 25 moun ki mouri pandan wikenn ki sot pase la. nan kad batay nèg ak zam andedan Site Solèy, selon ajan egzekitif enterimè rele Joel Joanneus. Nan entèvyou li bay Radyo Kiskeya, Mesye Joanneus fè konnen gen anviwon 15 nèg ak zam nan 2 kan ki ap goumen yo ki tonbe, rès moun ki viktim yo se moun senp sitwayen. Nou sonje dram ki te pase semèn pase a e silans pouvwa a konsènan ti bebe 8 mwa sa k te pèdi lavi l anba zam. Gang nan Site Solèy, ebyen batay sa a ki mete fas pou fas nèg Boston, Matyas ap dirije gang sa a epi Iska ki se pòt pawòl G9 lan nan Belekou, tou 2 gang sa yo, yo fè pati de G9 epi gen yo kont yon lòt gang yo rele ki nan Bouklin yo rele Gabriyèl ap dirije li menm ki pa vle antre nan G9 lan. Ajan egzekitif enterimè a mande yon depoze lèzam. Pou popilasyon kapab rale yon souf, n ap tande Joël Joanneus, ajan egzekitif enterimè, ki te pale konsa nan mikwo Kettia Jean Pierre Telor. Nou pap di nou gen bilan an totalman, paske nou te konnen gen 25 moun anviwon ki mouri. Genyen bò kote gwoup ame yo plis pase 15 moun ki mouri bò kote pa yo. Men nan gwoup sivil lan, gen yon kantite moun ki mouri. Sa vle di, se sa ke mwen menm konfime nan gè gwoup ame yo ap fè nan komin Site Solèy la. Nòmalman, sa ke nou te mande avèk mesye ame yo, ke yo pa tande m, pase aktyèlman la, y ap tire, yo kontinye ap tire nan komin lan toujou. Yo kontinye ap tire youn ak lòt. Sa ke mwen menm m te mande yo, m te di yo konsa ke fòk yo yon ti jan prese prese kanpe kesyon goumen an nan jou k pral vin la yo. Gen yon bagay ki pral twò twò fasil pou yo. Fòk yo kanpe goumen an pou popilasyon Site Solèy la kapab rale yon souf. Nan espas konbyen tan 25 moun sa yo mouri nan batay pandan wikenn nan? Batay pandan wikenn nan wi.
Gen nenpòt 16 moun ki nan moun ki avèk zam yo ki mouri. E jodi a m poko m poko bay bilan jodi a non. Pase gen kout zam k ap tire. Kantite moun ki blese nou pa ka regle l non. Moun ki kanpe devan pòt lakay yo, zam ap file sou yo. zam ap file sou yo sa e kantite moun ki blese pa regle non konprann sa vle di se sak fè ke mwen menm m vin m vin ap poze tèt mwen kesyon eske mesye sa yo se se demon yo ye eske se dyab yo ye kòman pou ap touye yon popilasyon konsa e ou menm tou wap mouri ou menm tou wap mouri m vle di w gen anviwon 16 ladan yo k mouri tou. Lan ajan egzekitif eterimè nan Site Solèy, Joel Jean Néus, 25 moun mouri nan wikenn nan daprè sa l di. Pi fò ladan yo se gang k ap goumen epi gen senp sitwayen tou ki pèdi lavi yo. Premye kout pye nou nan aktyalite entènasyonal. Tè yo te kapab swiv sa se akoz pwoblèm ki ap frape peyi an. Bon se premye fwa sa rive nou nan tan sa kote nou te gen yon pwoblèm gaz nan Boutilye kote antèn nou ye a. Finalman nou rive gras a solidarite. jwenn gaz lan ki rive nan antèn nan pou pèmèt nou travay men Marvel te di nou sa deja prepare nou paske sitiyasyon an se pi grav l ap vin pi grav nan peyi Dayiti konsènan resous sa nou pa genyen gouvènman an pa ka bay ankenn dat pa gen ankenn plan nou konnen nòm nan dezòmè se blakawout jeneral. E se sa ki genyen toupatou nan peyi a malgre pwomès Jovenel Moïse kontinye ap fè e l te fè o Kap Ayisyen. Nou konprann se yon jounal trè spesyal nou pral genyen la avèk tout tan sa yo ki pase. Rapidman, n ap vini ak deklarasyon chòk li fè nan finisman semèn nan. Youn se te yè nan sa l rele rankont kominotè pandan ke o Kap Ayisyen lavèy li te anonse KEP sa ki anba presyon Pou tout manm ni yo demisyone e ki pa reponn jiskaprezan, ebyen prezidan konfime yon rimè ki t ap kouri, li di Konsèy Elektoral Pwovizwa ap travay sou dekrè elektoral li voye ba yo a. L anonse l pral fè eleksyon, nan menm moman an tou l fè konnen pa gen okenn moun k ap genyen eleksyon sa yo, daprè sa l fè konnen. E li di sa pou tout moun ki ap tande e depi ke eleksyon fèt kèlkeswa jan eleksyon fèt lan se yo menm ki donk tèt kale kap toujou gen eleksyon sa vle di kesyon eleksyon boukle e donk poukisa pou moun al patisipe ladann kèlkanswa eleksyon ki fèt nan peyi a yo pap janm kapab pran pouvwa ankò nan men nou deklarasyon Jovenel Moïse ki kadnase tout posibilite Pou lòt ekspresyon ta ka rive nan pouvwa nan peyi Dayiti pandan ke li se sèl chèf, wi, chèf leta, men sa vle di tou li gon nesesite pou l reyafime tèt li, se li menm ki chèf leta. Bon sa poze dot pwoblèm, se Freud ak Lacan ki kapab reponn jan de sitiyasyon sa yo, de pwoblèm de ensekirite lè moun nan chèf pou tout lajounen l ap raple ke l chèf. Veritab chèf lan pa bezwen di sa. N ap tande Jovenel Moïse.
Ke n kanpe dèyè m. Paske depi 15 oktòb pou rive jodi a, lè m te fin pale nan palè a la, m ap desann, lè m rive palè nasyonal, pran dife m wè konseye ap vire adwat agòch di non prezidan w pa ka pale, m ta pral fè yon entèvyou. Avèk yon jounalis. Kote kote kote kote direktè kominikasyon an Emmanuel li la? Msye Emmanuel prepare tout jounalis pou mwen di yo di yo desann jodi an? M di wi. Map fè yon konferans de près pito. M pral reponn tout kesyon. Lè sa prezidan se sesi prezidan sela prezidan. Sa vle di tout mal ki gen sou latè se mwen k soti avan yè la kote m soti a wi. Ki vin la se mwen k responsab tout mal sa yo. M kanpe m fè dezèdtan la m reponn epi gon dènye kesyon yonn poze m menm li pat swiv rega m tou repons mwen m di msye swive m on rega paske m te sispèk jan m te di sistèm nan gen gadyen sistèm nan genyen privilejye e sistèm sa a, tande wi, les gardiens du système, privilejye sistèm nan e sistèm nan gen mèt, sistèm peze souse a nou wè a. Jodi a fò n chanje l men pou n retire l nan men moun li ye a, ok, pou n mete yon sistèm ki osèvis. do ou menm pèp la e m tou di nou sa kèlkeswa eleksyon k fèt nan peyi a ak ki vle l antann yo pap janm ka pran pouvwa sa nan men nou ankò jamè yo pap kapab paske mwen konnen chay m ap pote a son apse m pete lòt prezidan k ap vini an lagere apse a. Men ap se a pete net.
Lot prezidan tet kale paske pa ka gen lot moun ki ka rive sou pouvwa e pouvwa a boukle e dapre sa li deklare yon bel deklarasyon demokratik ki kore deklarasyon prezidan te fè semen pase lel te di se yon demokrat sa se vre e donk poukisa pou moun yal nan eleksyon pandan ke Menm ekip Tèt Kale ap mennen kanpay kont opozisyon yo di ki pè eleksyon, men alòs prezidan an fè konnen, bon, sa vle di konsèy elektoral la ta sipoze pozisyone l wi, yon prezidan ki di li bay konsèy elektoral la e travay pou dekrè elektoral e pandan ke li di nan eleksyon sa pèsonn moun pa byenvini, se ekip li an k ap toujou rete, yo avi. Bon menm PRI pri nan peyi Mexique ki fè 70 ans sou pouvwa m pa kwè te yon jou l te janm kanpe pou yo te di sa. Nap tande deklarasyon Jovenel Moïse toujou pandan finisman semèn lan sou kesyon Petro Caribe a li deklare dosye sa se jis yon pretèks yon gwoup moun te pran pou yo te ka maske veritab enterè yo tap defann. La li atake defen prezidan René Préval. Li di gen nèg ki gen milya dola Petrocaribe nan men yo atravè bmpad ki pa t janm bidjetize. Li pwofite pran defans gouvènman l lan, tèt ekip rejim ni an, li di ki reyalize 256 pwojè nan peyi a ak fon Petrocaribe a. Li pale de divès teren foutbòl. Tounèf, li di li konstate ki konstwi plizyè kote nan peyi a yon fason pou reponn minis jenès ak spò li an ki te denonse piyaj ki fèt nan lajan sa e kote Ayiti pa gen ankenn teren foutbòl ki reponn ak nòm entènasyonal yo. Nan sans sa li di nan sa ki gen pou wè ak eleksyon, prezidan Tèt Kale a fè konnen Konsèy Elektoral Pwovizwa wi lè sa l konfime ap travay Seryezman, e sa l konfime, pou fini ak dekrè elektoral li te ba yo travay sou li an, li anonse eleksyon yo yo pral fèt anvan lontan paske li pa ka pati pou l kite peyi a san ke pa genyen pèsonèl politik ki renouvle. Bon, deklarasyon kontradiktwa Li te fè deklarasyon sa yo Kap men lè l vin Pòtoprens, se yon lòt lwa ki te danse nan tèt li. N ap tande l. Ce fameux dossier petro caribe m konn sa pral fè anpil bagay lundi papa c'est l'arbre qui cache la forêt m tou di w sa aswè a si w pat konnen l c'est à dire c'est à dire gen nèg ki genyen milya dola petro caribe nan men yo à travers bnpad ki pat janm nan bidjè nasyonal la m di aswè a m ap pale ak pèp la san filtè paske bnpad pat janm nan bidjè nasyonal Bmpad pa bidjetize. Sou si nou pat konn sa kòm jounalis m di nou l. Santral sa yo k la a, santral Kap Ayisyen, santral Gonayiv, santral Kafou se son son son ppi yo ye. Son IPP. Sa vle di se pa santral yo fè leta kado yo ye. Mezanmi reveye nou tande. Jodi a m deside pale. Yo pat fè leta kado santral sa yo. Leta te toujou gen lajan lap peye pou yo. Kiyès ki touche yo? Al mande pdvsa. Paske m pa konprann lè n kanpe n di 256 pwojè k fèt anndan yon peyi epi jodi a pèsonn pa gen kouraj pou kanpe pou vin di ke nan 256 pwojè sa yo eske pa gen vis de fòm? Sa ka rive. Men sa kap kleyone a se pa sa l ye. Anpil travay fèt nan peyi a. Stad ou sot di a. Mwen menm, mwen desann elikoptè, Wanament, teren tou nèf. Leyogàn, teren tou nèf. M di, m di Mibalè a deja, m di Leyogàn, m di Wanament, Mibalè, Senlwi di Nò. Non m ap bay teren ki fini nèt, ke m wè a zye m, se pa moun k ap di m. Pak Senk Terèz, Tomasen, fini, fini, teren fini. Miragwàn nan poko fini. Miragwàn nou te desann, Miragwàn poko fini. Sa vle di, yo pa pale de 25 teren foutbòl. On pak de je ki sa l ye? Pou fè tout. Pak de je sa yo, dosye a kòm jounalis ou poze m kesyon map mande w al fouye pou fè 25 pak de je yo, yo pa rive nan 25 milyon dola. M tande a zòrèy mwen, a zòrèy pa m menm minis lan di pli de 100 milyon dola depanse pou fè travay sa yo. Kèske sa vle di? Gon batay kap fèt epi chak moun ap chèche pou yo pou yo devye batay la nan sans pa yo. Twòp manti fèt nan peyi sa deja. Nou bouke. Èske tout teren yo fini? Non. Tout moun konnen gen petèt 5 ou 6 ki pa fini. Eske teren yo jere byen? Non. Tout moun konnen gen yon seri de teren ki pa t gen responsabilite. Pa egzanp, eske se Lamerik pou te pran responsablite yo? Se Ministè Jenès Espò? M pa konnen. M pa konnen kiyès ki pou te pran responsablite sou yo. Pou zafè eleksyon an, mwen klè ke m di l, m te di l Jeremi, se nan eleksyon moun ka pran pouvwa. M pa ta ka kite peyi a san eleksyon pa fèt ladan. Konsèy elektoral la, mwen konnen ke y ap travay darachpye. pou yo kapab voye dekrè elektoral la, sa gen 3 mwa m kwè, depi fen avril mwen kwè, ke nou te ekri e konsèy la, men kovid 19, gen de bagay ke yo, gen de vitès ke yo pat ka pran, m konnen ke yap travay sou pe pou yo voye dekrè elektoral la ban mwen pou n ka gade l, pou n kapab wè kouman pou n ka pale de piblikasyon dekrè elektoral la. Eleksyon se pou byento, paske. Peyi a pa ka rete pou l pa gen eleksyon pou renouvle le personnel politique du pays. Pa bliye sa m di nou an. Mete kouran nan peyi Dayiti, se tankou gè ke Desalin te fè e nou sonje de kisa Desalin te peye l. Men nan tan modèn sa a, m pa pral peye kouran de vi pa m. Sa vle di sa k pa kontan.